Salut salut, hello, ou sou chanel Secret Creole TV. Jodi a nou pote yon video pou ou kote ke nou pral eksplike ou Koman pou moun pa pirate kont Facebook paske jeneralman plizyè fwa m rete konsa mwen wè moun ap di e mezanmi si nou wè moun ekri nou mande nou lajan se pa mwen menm bay sa yo fol fini donk pataje video a bay yon sè w yon zanmi w yon kamarad ou pou l kapab konnen kisa pou l fè pou moun pa pede pran non nou pran kont nan men nou konsa konsa. Ok donk lotre jou m chita lakay mwen konsa telefòn mwen gon mesaj ki monte sou li lèm gad mesaj la mwen wè l di konsa ke gen yon moun ki pran foto m sou messenger moun nan voye mesaj la ban mwen li di m konsa gen yon moun ki pran foto m ki kole Foto kòmsi yon vye foto. Mwen konprann li di bay la, m pa konn sa k vye foto, sa k bon foto. Donk li di m gen yon moun ki pran vye foto m, ki mete avèk foto pa l. E donk si m poko wè l, klike nan link sa, l ap voye ban mwen an. Ouvri li. m ap wè l. Lè l voye di m sa, a, ou pa ka fè yon screenshot foto a voye ban mwen? Fè yon screenshot foto a, voye ban mwen mwen menm pou m ka wè l. M pa oblije al klike nan yon link pou m wè yon foto. Ok. Epi lè l voye link lan, l di m, a, mete email ou. Ansanm avèk Senya w. Senya a se modpas ok, eskize m. Senya a se modpas email mwen pou m mete epi m ap kapab wè foto m. M di oh non monchè ou mèt fè yon screenshot voye ban mwen. Lè l sispèk m anvi pran l, li di m konsa, anben si w pa kwè m, ou mèt tann yon lòt moun ap voye l ou sa. Li tou bloke m. Se konsa moun pirate kont Facebook. Moun nan di w li wè foto w, ou menm vwe k te gen foto, tèt ou cho, ou kouri al mete email ou, mete modpas ou ladan, epi la moun nan pirate kont ou a. Sa sèlman. Poukisa m chwazi fè video sa jodia? Se lotrejou yon moun tante pou l te pirate kont mwen an. Donk, li pat kapab. Li pat kapab. Donk, mwen di bon, si yo gen dwa fè m sa, fòk mwen yo pa reyisi. Mwen menm m pral pataje eksperyans mwen ansanm avèk lòt zanmi yo pou yo konnen lè yon moun rive sou yo konsa, Kisa pou ou fè e kijan ou kapab pwoteje kont Facebook yo pou moun pa janm ka gen aksè avèk kont yo. Lè moun nan fè m di konsa se vre li di m wi m di konsa enben fon screenshot voye bon mwen li di non m voye link ba ou klike sou link sa antre email ou Antre password ou epi wap wè foto a. M di non fon screenshot pou mwen pito. Li wèm sou menm li tou blokem. Anben se me pyèj la mezanmi. Link sa yo voye ba ou a depi ou klike ladann ou met enfòmasyon ou moun nan ap tou pran kont ou a. Ou gen dwa pa ka rekipere l aprè, oswa moun nan gen dwa pase sou non w, li fè tout sa l vle sou kont ou a nan non pa w. Ok? Donk, se bagay sa. Se san premye fason yo ka fè sa. Plis, pi kouran se sa yo itilize. Ok? Pi kouran se sa Ayisyen sitou itilize pou yo ka fè sa. Kounya la, mwen pral ba nou. Mwen pral ba nou konsèy, mwen pral ba nou konsèy kijan ke nou kapab, kisa ke nou kapab fè pou bagay sa yo pa rive nou. Map ba nou 2 konsèy kle, 2 konsèy kle ke nou ka itilize, bagay pwofesyonèl ke moun pap ka itilize kont ou nenpòt kijan. Ok, paske banm ou yo vrèman mechan nan lari an, Nou vreman bon infini. E premye konsey map ba ou, m pap bay 2 selman, map bay 3 konsey. Map bay 3 konsey pou yo ka pa pirate kont ou. Premye konsey map ba ou, nimewo 1, rasire ou ke telefon ou genyen yon Modpas. Poukisa? Modpas sa a, se pa ni pou mari ou, se pa ni pou moun ou fè konfyans, m pa konnen sa l ye pou mennaj ou, e pa pou li ou mete l. W ap mete l pou si oka ou, yo ta vòlè telefòn ou, oswa telefòn ou ta pèdi, pou moun ki pral jwenn telefòn sa a, pou l pa gen, pa egzanp si Facebook ou toujou tou ouvri sou li, pou moun sa a, Pa genyen kontwòl kont Facebook ou a. Ok. E pa sèlman kont Facebook ou a. Paske isi, bon, m ka di menm kanè bank ou sou telefòn ou. Ok. Sa nou rele kanè bank lan. Donk gen aplikasyon pou sa de bank yo. Donk. Timoun nan jwenn li, li gen dwa tante chans li epi li pase sou ou ok, li achte yon line, li bay, li fè tout sa l kapab fè sou non w san ke se pa ou menm vrèman. Donk konsèy nimewo 1 pou moun pa rive pirate kont ou, rasire w ke telefòn ou an ou mete yon senya sou li, yon modpas sou li pou moun. pa jwenn li si ke pa ba yon moun li pou l pa jwenn li pwen ba dezyèm konsèy dezyèm konsèy rasire w ke ou mete telefòn ou sou verifikasyon an de etap verifikasyon an de etap la se yon Kòman m te ka di sa? Se yon fason Facebook ba nou pou nou ka sekirize kont nou an. Donk, ou gen yon jan ou pral fè l, ou a pral e konekte nimewo telefòn ke w ap sèvi a, kèlkelanswa moun ki tante pou monte sou kont ou a, y ap voye yon kòd daksè pou yo mande w èske ou konn aparèy sa ki vle konekte sou kont ou a. Si se ou menm ki se yon konpitè, telefòn ou nan men w, Yap voye mesaj la ba ou an nèk akseptel wap ka bay li men depi ou pa akseptel sou nimewo yap voye mesaj lan ba ou a Facebook pap bay moun nan aksè poul monte sa se 2 ki vrèman vrèman enpòtan twazyèm twazyèm bagay pou fè Se mete yon mod pas. Talè a m te pale mod pas sou telefòn. Kounye a m pale de mod pas ou pral mete sou kont Facebook ou a. Konsèy, pa mete anivèsè w, dat anivèsè w, dat anivèsè pitit ou, dat anivèsè mari w. Mete yon bagay ki pa egziste. Kole lèt, kole senbòl. Se sa ke yo rele yon senya fo, ok, modpas ki fo, ok. Gen ki fèb, gen mwayen, gen fo. Lè e fo ou mete, fo moun sa a ta leve bonè pou l al sou kont sa a pou l jwenn ou. Ok. Lèt, ou melanje lèt, chif, epi senbòl. Ok. Lèt, chif, epi senbòl. M garanti w, fè 3 bagay sa yo m di w la la, aprè w ap vin remèsye m. Si ke w pa ta konn kòman pou fè, selon de kantite demand lan, byen ke m pa vrèman gen tan, m ap fè yon tutoriel pou m montre w kijan pou verifye li, pou fè verifikasyon an 2 etap lan, M panse tout moun ka fè signe a fò la, men verifikasyon an 2 etap la, li ap mande yon lòt video paske lap vrèman long pou m eksplike tou lè detay. Donk, mwen di w mèsi ou menm ki tap gad video a, si w te renmen video a, pa bliye kite yon like pou nou, pataje l pou moun sispann avèk bagay pirate kont moun sa, paske gen moun ki sal nan moun, fè lajan sou moun, bwote bay moun, al nan kont ak moun, pran nimewo moun, fè tout sa yo vle. Fòk bagay sa a sispann. Donk mwen fè li, se paske moun nan te tante pou l fè l, pou l viktim mwen, men l pa kapab. Fò l ta leve bonè pou l ta fè yon bagay konsa. Donk, pataje videyo a, pataje videyo a pou yon lòt moun kapab wè l, pou sove fanmi w de.